Bonswa e bonjou e sa depan de lè ke w ap gade videyo sa. Mwen kontan jodi a pou mwen rantre lakay ou ki se Mrs Napoleon. Mèsi paske nou toujou sipòte m. Men jodi a mwen rantre avèk yon lòt videyo pou nou e kote ke mwen pral pale nou de yon konpayi. Alòs si w bezwen genyen yon biznis, yon small biznis nan ane sa ki se ane 2024 la, ou kapab kontakte m epi m ap kapab fè aranjman, m kapab montre w kijan ou kapab fè l. Ou menm ki se yon biznisman deja, ou menm ki konn fè biznis, ou menm ki ta renmen gen yon biznis online, and then ou pa gen, ou pat gen janm te gen yon opòtinite pou te kreye yon biznis online, enben jodi a mwen pote biznis sa pou ou, ki se Atomy. Piko bize pou rele, paske ou konnen chak jou gen yon update, gen update, and then ou menm pou non ou kapab gen tan andedan, ou kapab enskri nan konpayi sa. Mwen pral montre w anpil bon pwodwi ke nou genyen kon sa ki se pi bon yim and then ki bon pou anpil maladi. Kelke swa maladi ou ta genyen fè prevansyon avèk sipleman sa a ki se yon sipleman ki natirèl, natirèl ki fèt avèk plant e alon ki pap fè ou anyen a koz de sante. Menm si ou ta pran medikaman doktè ou gen yon jan ou kapab pran sipleman sa a. Lè ou fin pran medikaman doktè a aprè 2 zèdtan ou ka pran sa oubyen si ou pran sa avan. Aprè 2 zèd tan ou kapab pran medikaman e pwodwi natirèl yo. Mezanmi an nou fè prevansyon paske li pi enpòtan lè ke w fè prevansyon ke bèl ke lè wal sezi lè yon doktè di ou gen kansè ou gen yon lòt maladi ou nan ou nan ou nan lig pou al fè kansè tou sa alò fè prevansyon avèk pwodwi sa li vini nan bwat sa konsa and then mwen kapab montre w li. Mwen kapab montre w ki jan l vini nan ti bwat yo. Ti bwat yo vini konsa. Li gen 12 ladan l konsa. E pi lè w ap itilize l, ou itilize l konsa. Ou wè li? Sa se konsa. Atomy li fè pwodui yo byen prepare pou nou. Nou ou pran l konsa. Ou senpleman an den. Gon ti sizo ki la. Ou kapab wè l. Gon ti sizo ki la. Ou sèlman ouvri l nan ti sizo a. Metel nan bouch ou bwèl. Si w pa ta renmen gou a ou kapab bwè yon ti dlo dèyèl e konsa tou gen moun ki bwèl konsa. Fè prevansyon avèl. Nou gen anpil sipleman nan konpayi a e apre gou dlo toujou apre m montre w ki vini avèk sa a ki vini avèk pwobayotik sa a and ki vini avèk vitamin C. Nou konnen ke nou bezwen vitamin C a pou kò nou chak jou paske chak jou nou bwè vitamin C a e se chak jou li ale. Zoranj li gen anpil vitamin C ladann se sa ki fè nou pa ka nou pa bwè ju chak jou ju zoranj nou pa jwenn kalsyòm tout bagay sa yo nou bezwen nan kò nou pandan yon joune alò se pou nou make sure ke nou genyen yo nan kò nou e Atomy li menm sa fè tèlman l renmen nou Li mete pwodui sa yo pou nou tou prepare. Ou gen dlo nan lari a ou gen dlo nan men ou wap pran l. Ou nan travay la ou gen dlo nan men ou wap pran l. Ou lakay ou gen dlo nan men ou wap pran pwodui sa yo. Sa se pwobayotik li ye ki pou ede w avèk tout bakteria ou genyen nan kò ou, nan san ou, nan pipi ou, nan lestomak ou, nan trip ou. Ebyen l ap mete tout bakteria sa yo deyò, l ap mete w klin. Ou konnen, donk nou menm, nou genyen machin nou, tout sa ke nou genyen nou pran swen yo. de sante nou, dèfwa nou fè neglijan nou pa vle pran swen sante nou, ebyen Atomy li menm li vini avèk pwodwi sa yo tou prepare pou nou, pou kapab konnen kijan e ke pou kapab pran sipleman sa yo pou kapab fè prevansyon avèk sante w. Sa jan m di w la sa se Himoim nan e li menm li toujou genyen pwobayotik la ki konsa, men pwobayotik la ki konsa ou chire l ou bwè l avèk dlo. And then ankò men vitamin C a ankò nou genyen, vitamin C a ankò ou chire l ou pran l. Avèk dlo tout pwodwi m yo se konsa li ye. Map kontinye moutre w pwodwi toujou. Map kontinye moutre w pwodwi toujou. Sa a li vrèman, m pap fè videyo a long paske m pa vle e ke pou ou pa fin gade videyo a jiska la fen. Sa a li rele Iwo. Iwo an tout moun konnen Iwo li bon pou moun ki genyen. Tout moun konnen Iwo li bon pou moun ki anemi. Sa a se Iwo ke li e nou pote pou ou pou w kapab pran si w anemi. Paske w konnen lè w anemi, lè w anemi ou santi w vrèman malad paske ou santi w. fèb, ou santi ou vle fè depresyon, ou santi e ke ou tèt wap vire, dèfwa ou wè tou nwa, kontakte nou pou kapab jwenn pwodwi sa ki se imo, ki se pwodwi pa w la. Epi nou gen yon pat, ki se yon pat mirak men la, wè li sa se yon pat mirak ke li ye, pwosè ke li fèt avèk an propolis, et dèk meni, Vini avèk myèl, li fèt propolis and then myèl. And then ou kapab kontakte nou pou pat sa paske pat sa li bon pou moun ki gen karir dantè, pou moun ki genyen dan ki ap senyen, pou moun ki ta gen pwoblèm an jansiv, pwoblèm dan fè mal, ou kapab kontakte nou and then wap kapab jwenn avèk pat sa nou kapab di a. E non sèlman pat sa li tèlman bon, li pa bon sèlman pou sa ke m sot site la yo, Li bon tou si w ta gen yon doulè nan kò w ou pa ta genyen patch, sa se pat, ou pa ta genyen patch pou dekachte pou poze kote doulè a ap fè w mal la, ou kapab itilize sa an atandan. An den tou, si w blese, ou blese nan men, ou ap fè manje, ou blese nan kouto, ou kapab pran yon ti pat, pase l kote w blese a, W ap wè imedyatman san an li ap kanpe. Men li pa t la. Kontakte nou si w bezwen. Si w bezwen enfòmasyon, w a ale nan sit la pou w kapab jwenn enfòmasyon. Men si w bezwen pwodui sa yo, ou kapab kontakte nou. Non sèlman pwodui sa yo, ou kapab itilize l pou lakay ou e konsa tou ou kapab vann li. Paske yo rab e yo genyen anpil benefis sou yo. Ou menm ki abitye fè biznis, li genyen anpil benefis sou li si w vle vann, ou kapab vann

E ou konnen ki sa k fè m di l bon pou gason? Fi kapab pran l tou. Men pou gason li pi efikas toujou. Li rele So Palmetto. Yo mete pou men li e men. Nan konpayi a So Palmetto. Pou ki sa li bon? Li bon paske e lasyans li dekouvri e ke depi yon gason rive nan laj senkantèn, swasantèn, senkantèn, senkant, senk, swasant, Ou ta sipoze kòmanse kontwole pwostat ou. Depi ou ta rive nan karantèn menm, senkantèn, ou ta sipoze kontwole pwostat ou. Ebyen, konprime sa a li menm, l ap ede ou pou fè prevansyon avèk pwostat. Paske lasyans dekouvri ke anpil moun nwa, gason nwa,

Epi lap ede ou avek prostate ou a. Fon ti kanpe, map vin avek lot pwodwi pou nou toujou. Ou we sa, sa a li menm. Sa se pou medam yo pote. Se pou nou pote l medam. Ou we sa a, li bon pou moun ki bezwen pedi pwa. Bon m montre w yon bagay. Bon m montre w yon bagay. Ou we li? Li bon pou moun pedi pwa. Ou we li fet avek pom. Ou konnen le wap achte pom nan market, pom ki se pom ver la ki koule sa a, se li menm ki pi bon. Wap gade lè w rive nan market la wap wè pòm sa li toujou pi chè pase tout lòt pòm yo wouj lòt pòm sa pi chè enben li genyen anpil anpil anpil kapasite enben se sa ki fè atomy tou prepare pwodwi sa yo pou nou avèk li si w bezwen desann vant ou ou pa ou pa lè w lakay ou ou pa ka manje anpil pòm ou pa ka manje fwi ou pa ka manje bagay sa yon sèl ti sachè sa egal avèk anpil anpil pòm ou manje Paw jou. Mezanmi si nou bezwen vant nou desann, si nou ta bezwen pèdi pwa, nou mèt relem. Mwen genyen sa, mwen genyen yon lòt te ankò nou ka akonpanye ansanm avèk li pou nou pèdi pwa. E lè nou fin kòmanse konsome pwodwi sa, nou pap regrèt e nou pral relem pou nou toujou achte nan konpayi sa. Welly se konsa m itilize l mwen menm mwen pranl tou. M chirel. M chirel. E pwi ou mèt wè li se yon jèl. That's it. Sorry paske map manje li pap manje. Men depi ou kontakte m ou wè fè menm jan avè m. Wap manje tou. Wap desann vant ou. E pi nou ap rete an sante. Epi nou gen sa a, ki se vitamin D. D, vitamin D3, li bon pou sante anpil. Sou pa genyen, li pa bon pou paske zo sèch. Ou sipoze pran D. 3, Pou li kapab ede w avèk sante w. M prèske fini a video a m pa vle l long. Gen sa a Number 1 Ou pap bak wap pase okenn lòt makèt and then pou jwenn yon bwòs ki bèl konsa. Sa yo se bwòs. Ou wè kòman ou gen yon biznis pandan ane 2024 la? Pat la sèlman avèk bwòs la sèlman ou ka kòmanse biznis ou. Ou menm ki fèk rantre nan Biden. Ou menm ki ta genyen difikilte pou finansyèl. Ou pa ta gen yon travay ki ta reponn avèk bezwen ou? Kontakte nou n ap fè w jwenn yon akawont nan konpayi sa a pou w kapab achte pwodui sa yo avèk yon ba pri menm jan avèk nou and then pou w kapab vann avèk tout fanmi avèk tout zanmi e se bon bagay se pwodui natirèl and then ou pa p regrèt dèske ou nan konpayi sa a e dèske ou ap achte nan konpayi sa a pou w kapab vann avèk zanmi m ap dekachte bwòs la pou m montre nou aprè m a itilize l. M ap dekachte l pou m kapab montre nou kijan bwòs sa, kijan Atomy voye bwòs yo pou nou. Li ou konnen gen anpil bwòs ki genyen lè ke ou kite l nan bafouw nan bathroom nan. And then lè ou flush bathroom nan gen anpil moun ki ka pa konnen, fòk ou konsève bwòs ou byen konsève, mete l dèyè miwa ki nan bathroom nan tou sa, pa kite l alantou bathroom nan paske lè ou flush bathroom nan gen anpil vye bacteria ki soti and then ki rantre nan bwòs la. Li pral montre w bwòs sa li menm ki pa mele avèk sa. Men li, sa son bwòs. Wè l? Sa son bwòs dan. Men sa a, w ap gade la a, wè li jòn? Konpayi a plonje sa a nan lò. Se yon anti mikwòb ke li ye. Sa a, menm si w ta kite l nan bato w la. Ou ta flòch bat ou, li pa gen ankenn bagay k ap rantre, bakterye k ap rantre ladan l paske l pa ka rantre paske pati sa yo plonje yo nan lò, li anti-mikwòb, li pa kapab, mikwòb pa kapab rantre ladan l. Wè kijan w sef! Alò lè w nan Atobi, ou sef, fanmi w sef, zanmi w sef, e ankò w ap fè biznis, ou se yon biznisman, and then w ap fè prevansyon pou maladi, w ap rete an sante, e ankò konpayi sa ka ede w pou w kapab gen yon lòt vi, ou pa panse a menm jan mete men nan bouch mwen, panse kilè kilè ke kote m pral jwenn kòb pou m peye kay la, kote m pral jwenn kòb pou m peye kouran, sa fini nan Atobi. Alò kontakte mwen nan 9 29 2 90 96 71 map fè w jwenn nan pwodwi sa yo map ba w yon akawont yon sit yon bèl sit and then ou kapab kòmanse avèk biznis ou 2024 pa ezite kontakte m si w wè w rele m ou pa jwenn mwen tèks mwen kite yon mesaj pou mwen fè m konnen se te nan chanèl Missis Napoleon ou te jwenn videyo sa a fè m konnen kiyès ke w ye epi mwen menm map antre an kominikasyon avè w